Misye fin kite kay ougan an avèk ti pitit la, l ap rantre lakay li. Ebyen, se te tout vye moman yo ti pitit sa ta pral pase. Paske, misye tou pwofite pral mande ti pitit la, pral poze ti pitit la kesyon, Ki jan fè m mennen w kote pou m al regle zafè m, epi pou y ap di m konsa bagay ou difisil, ou difisil, ou difisil pou m regle sa m ap regle a? Ki sa k pase w? Manman w pa t difisil konsa. Ou imajine w manman w pa t difisil konsa, manman w pase byen pase. San difikilte. Epi ou menm ki timoun ou too. Ou menm ki timoun ou too konsa. Sa vle di, se konsa yo konn wè nou, yo konn ap di nou timoun nou pa timoun vre wi. Son bagay m pa ka konprann. Epi se an menm se an menm tan malfèktè a malfèktè a manke tonbe nan yon vye nan yon vye dlo bon poukisa Bondye pat pat vide misye atè la epi l te pèdi yon 3 dan. Li te pèdi yon 3 dan. Misye tonbe pale pou kont li kot kòman kòman ti pitit sa kòman l fè difisil konsa. Li toro pase m mwen menm ki papa l wi li toro pase m. Epi se an menm tan ti pitit la sanble te grangou l al pran yon sachè pen l mande misye èske l mèt pran 2 pen nan nan pen an. Misye rape pen an nan men ti pitit la, misye tou vin pa vle wè ti pitit la yon sèl moman. Epi l di, Deplase w kote m nan. Deplase la. Ti pitit la vire l ale tou wont. Epi se an menm tan, misye genyen yon kèt nou yon nèg ki vin kote l, li tonbe eksplike nèg la bagay la. Pandan nèg la mande misye ki pwoblèm ou gen avèk pitit la, e kwè se pitit ou. Misye tonbe eksplike nèg la, misye Donk se gras se Bondye Epi se an menm tan Misye sezi, misye di konsa Wa lwi ou pa ou pa ou pa ka bay li sa Ou gan k pa bon Misye di depi ou vle m ap mennen w kote Epi se an menm tan misye di konsa Si w vle an n al ou mèt ou mèt tou mennen m kounya la Pase m al on kote ou tout sa ou gan fè Anyen pa ka mache M pa ka konprann ki sa k pase Kòman ti pitit sa fè difisil konsa. Manmanl pase byen pase yo te konn bagay yo, manmanl pase byen pase se menm ougan sa ki te travay pou mwen sou manmanl. Donk ou imajine w kounya la menl menn menm mennenl menm mennenl lòt bò a la anyen paka mache. Em bezwen lajan poum sèvi. Eske ou panse ou imajine w mka rete konsa, vye sandal nan pyem tout la sent jounen, mpaka achte yon pantalon, mpaka achte yon vye mayo met sou mwen? Ou panse mka chita ret nan mizè a la e pitit se byen malere? Epi eleman an sezi, li di kòman ti pitit la fè paka pase a? Ki kòman l fè paka pase, ki sa k pwoblèm? M ap mennen w kote. Epi misye di konsa, pa egzanp, ougan ban m yon bagay pou m mete nan pòch, pou m mache avè l, nenpòt moun mwen jwenn nan, m nèk pase bagay la nan figi moun nan, epi m ap bon. Donk m pral gade m wè, m pral gade, m pral gade m wè si m a jwenn kèk lòt moun. Misye di pa gen pwob, eleman di misye pa gen pwoblèm, m ap mennen w lòt bò, yon lòt kote demen maten. Misye leve, li fèmen pòt li. Lè misye lè misye prale nan boutik la pou l al ouvè boutik li, ti pitit la te gentan chita anndan boutik la. Se an menm tan, misye wè ti pitit la anndan boutik la, li di ti pitit la, leve mete w deyò nan boutik la la. M pa m pa m pa nan sèk ou. Kote m ye kote m ye piga w la. Dayè m poko menm konnen menm si m pap mete w deyò nan vye nan vye bout kay la. M poko menm konnen si m pap mete w deyò nan vye bout kay la ras manman w. Donk kote m ye pa vin la. Anndan boutik mwen an pa pa antre anndan boutik mwen. M pale w. Epi se an menm tan misye ap diskite misye di, ta sanble se ougan sa k pa bon, ta sanble se ougan an ki pa ka travay. Kòman yon timoun konsa, yon timoun konsa pou pase pou moun, ou pa ka pase l la, ki sa k pase nan sa, ki difikilte k gen nan sa. Mwen menm m ta ougan mwen pou yon moun ta pote yon timoun ban mwen konsa pou m pa ka fè sa m bezwen fè ansanm avè l la. Ah ougan pye ougan ougan ougan pye sal sa yo donk mwen mache lakay yo twòp donk map sispann mache lakay misye map mpral yon lòt kote kòm eleman di lap mennenm yon kote mapral la pito.